Bonjou, bonswa tout moun e mwen salye tout ayisyen ki andedan peyi a e ki deyò peyi a. Kòman nou ye? N ap batay? Bon, se Modefa Lakay ou ki rive lakay ou nan lè sa. Se yon espas ke nou kreye pou n fè ti koze. avèk pèp ayisyen an sou sa kap domine lakay li paske lakay se lakay fòn pale de lakay avan tou mezanmi m ta swete ke ou kontinye fin tande sa map di a pa deplase kontinye fin tande m jiska la fen menm lè ou pap jwenn yon fraz nan sa map di a ki enterese w men ou paka pa jwenn yon mo ki enterese'w kanmenm. Menm ti mo sa wap jwenn ki enterese'w la, konnsa wap fè? Banm yon ti like pou li. Banm vin abòne avèm pou ti mo sa wap jwenn kap enterese'w map di'w jounen jodia la. Pataje'l. pou lòt moun tou ka jwenn yon ti mo nan sa m ap di a ki enterese w. M pa bezwen fraz enterese w, m pa bezwen tout sa m pral di w enterese w, men kanmenm, ou pa ka pa jwenn yon bagay m ap di la ki pa enterese w. Fin tande m, epi abòne, ban m yon like, epi pataje l. Jodi a, m panse ke li nesesè. Sitiyasyon peyi Dayiti jan l ye la, mezanmi nou pa ka rete pou nou pa fè yon ti pale, fòk fè yon ti pale de li, paske lakay se lakay, peyi a se pa nou li ye, fò n fè yon ti pale de li. Dyaspora mwen salye nou. Kòmanse depi Sendomeng, Guyane Française, pou pase Chili, Brezil, Etazini, Kanada, Lafrans, kòman nou ye? M pa byen site non tout moun m genyen, tout dyaspora lobò yo, m pa byen site non nou, zanmi m genyen. Men, mwen salye tout dyaspora a nèt, mwen salye tout depateman anndan peyi m, mwen salye tout seksyon kominal yo, Ki andan peyi a koman nou. Gen moun ki di deriv, gen moun ki di sitiyasyon, gen moun ki di ka peyi a grav, gen moun ki di jan peyi a ye a, mwen menm pa gen mo m kapab di. Yon sèl bagay m ka di, èske se yon sèl moun ki koupab, èske se yon sèl moun. ki koz peyi a ye jan l ye la, kanmenm fò m di yon mo kanmenm jan l ye a la, èske se yon sèl moun, èske se yon sèl pati politik, èske se pa nou tout ki koupab, èske se pa nou tout ki konplis? nan sitiyasyon pwoblèm peyi aya. Mwen menm m konsidere m m deja mouri deja, m pa ka pè santi deja fòk nou pale. Fòk nou pale. E m pral pale, m vle pou chak grenn ayisyen mete espri patizanri a on kote, mete Ayiti an fas ou. Mete jenès la an fas ou, mete popilasyon an an fas ou. Mete entèlektyèl yo anfas ou pou n wè kisa n ka fè pou peyi a. Jodi a òganizasyon Modepha pa vwa pa m vin pote yon ti kal konsyans sou tab Modepha lakay ou. Eske chak moun pa pran yon ti kal konsyans de sitiyasyon peyi a ye jounen jodi a la? Se sa m vle. Peyi a mwen menm m pa kwè ke se yon moun ki responsab. M pa kwè se 2 moun ki responsab, m kwè se nou ki responsab. Ann ale ansanm. Ayiti fè tout esperyans yo pou n wè si l ka reyisi, l pa ka reyisi. Pa gon esperyans Ayiti pa fè. Nou fè esperyans eleksyon lib e onèt andan peyi a, m konn tande y ap pale eleksyon fèt lib e onèt andan peyi a. Tout esperyans Ayiti fè yo, Pèp la toujou vitim. Rezilta pa janm vini pou pèp la. M ap pale pou ou non, m ap pale pou pèp la. Eleksyon lib, onèt fèt andan peyi a. Jodi a, gad nan ki eta peyi a ye. Eleksyon malatchong fèt andan peyi a, gad ki eta peyi a ye. Peyi a pran tranzisyon deja, gad ki eta peyi a ye. Loni, l'OEA, sòlda ameriken debake sou tè peyi Dayiti, vin fè dezameman deja pou nou. An 1994, vin dezame lame Dayiti. An 2004, dizan aprè, yo retounen vin fè dezameman ankò. Sèke, lè w pran 1994 a 2004, vin gen plis zam andan peyi a. vin gen plis mal ki fèt andan peyi a. Lè w pran 2004 a jodi a, vin gen plis mal ki fèt andan peyi a. Mal yo, kiyès ki viktim? Pèp la ki viktim. Tranzisyon an, li bon pou pati politik yo, pou lidè politik yo, pou kandida yo, l bon pou li. Eleksyon lib e onèt, malatchong, Li bon pou gouvènman, li bon pou kandida yo, li bon pou senatè, depite, majistra. Li bon pou ti fanmi, ti zanmi, ti mennaj. Pèp la a tè a plat. Lè n gade jounen jodi a non polisye site nan zak briganda andan peyi a. Kidonk. Pnh la koupab, non yo non yo site nan sa k pa bon. Òganizasyon k ap defann dwa moun anndan peyi a, djakout yo pandje yon bò, gen yon bò djakout ki pi plen. Sa ke yo yo pou yon bò, yo pa pou yon bò anndan peyi a. Kidonk nou tout koupab anndan peyi a. Lajistis koupab anndan peyi a. Nou pral wè gouvènman koupab. Yo pa pran responsablite yo vre andan peyi a, pwomès yo fè nou anyen pa pati pou pèp. Manifestasyon an fèt kiyès ki viktim, pèp la k viktim. Ti kamyonèt li boule, ti bis li boule, motosiklèt li boule, ti machann twotwa yo, bak yo kraze, yo viktim, yo pran gaz, yo pran katouch, nan mitan pèp la. Ou poko janm tande yon manm nan opozisyon an pran katouch li e mouri. Ou poko janm tande yon manm nan gouvènman an pran katouch li mouri nan manifestasyon. Peyi lòk, traka pou pèp la. Ou konn achte 6 bokit dlo pou 25 goud. Jodi a, bokit dlo a vin vann 10 goud aprè peyi lòk. Kyes kap peye konsekans lan? Pèp la. Chak nèg opozisyon, gouvènman yo, yo gen gwo rezèvwa pisinn lakay yo. Se pèp la kap achte ti bokit yo. Se ke pèp la li viktim nan tout bagay. Polisye a mouri rèl nan kan pèp la. Moun yo di ki bandi yo, yo mouri rèl nan kan pèp la. Yo gen fanmi tou. Yo gen zanmi. Yo kidnape moun nan rèl nan kan pèp la. Pèp la kap viktim. pa gen anyen yo fè pou ke se pa pèp la ki di sa. Jodi a, m panse ke tout esperyans nou fè la yo pa gen youn ki bon pou pèp la. Etandiske, chodye a li moute sou non pèp la, lè l separe, li separe pou lidè politik. Li separe pou politisyen, pou ti fanmi, pou ti zanmi. Sa fò m di. Jodi a, m ap tande sou rezo sosyo yo atravè tè medya tou, tande, Jovenel sesi, Jovenel responsab kidnapin, Jovenel responsab kidnapin k ap fè anndan peyi a, se li menm k ap ame katye popilè yo. Mezanmi ann pran yon ti kal konsyans pou nou wè mezanmi eske an 2004 lè sòlda ameriken te vin fè dezameman an eske se Jovenel ki te prezidan lè sa a mezanmi m pa pou Jovenel non m pa pou pèsòn moun m ap pale pou pèp la. Mezanmi se pa jodi a ni ayè non zam ap antre nan katye popilè yo se pa ni ayè e pa ni jodi a mezanmi nou paka pran tout bagay la pou n lage l sou do Jovenel Jovenel Jovenel Jovenel epi nou menm nou rete nou sen nou se anj nou di se prezidan Jovenel alò ban m di w byen si n vle fè peyi tout bon vre m ta renmen nou tout Tande m epi pou m pran ti kal konsyans. Se konsyans lan m vin fè. M vin fè yon ti rapèl de sitiyasyon peyi a epi pou n wè si n ka pran ti kal konsyans de sitiyasyon peyi a. An n gade pou nou wè. Jounen jodi a, mwen di ankò se nou tout ki koupab. Se nou tout ki konplis de sitiyasyon peyi a. Map dakò li vin pi grav la jounen jodi a la map pale a la li vin pi grav map dakò men se pa phtk ki mete peyi a pou kont yo nan sitiyasyon peyi a ye a la paske mesye se bouton k mennen maleng se maleng ki mennen java se java ki mennen kansè. Nou pa ka di m sa. Jodi a, gen nèg ki sou pouvwa depi sou premye manda Preval la. Ki sa nou fè pou peyi a? Ki sa nou fè pou pèp la? Ki bon lwa nou te pwopoze nan palman an? Ki bon lwa nou vote pou jenès la k ap vini an nou di k se avni peyi a? Jodi a, ki kite peyi Dayiti k al Sendomeng, k al Chili, k al Brezil, Kay kal Guyane Française kisa nou te fè ki te pou yo? M panse ke si chak depite ki soti nan yon komin te met tèt yo ansanm avèk majistra, delege de vil, kazèk, azèk yo. pou yo te fè yon devlopman dirab jodi a, komin nan, seksyon kominal la pa t ap gen sa ki ladan l jodi a, pa t ap gen pyès jèn jodi a ki gen zam ladan l, soti depi sou Preval pou rive jounen jodi a la, pase pran sou Jean-Bertrand Aristide. Li pa t ap gen. Si chak senatè ki soti nan depateman kote yo soti te kolabore avèk delege depatmantal, Komisè di gouvèneman avèk depite yo te kolabore avèk majistra, delege de vil, kazèk, azèk pou yo te fè devlopman dirab andan peyi a. Mete lekòl pwofesyonèl nan seksyon kominal yo, mete lise nan seksyon kominal yo, kreye aktivite pou yo, jodi a se pa zam ki t ap nan men jèn yo andan peyi a ni nan katye popilè yo. Si jodi a delege depatmantal la te mete ansanm avèk tout lòt otorite nan depatman an, sa pa t ap rive jounen jodi a. Si minis la te met tèt ansanm avèk tout lòt minis yo, peyi Dayiti pa t ap janm pa t ap janm ye jodi a. M pa kwè se zam yo te fè yo te fè devlopman nan katye popilè yo, m pa kwè se zam men mesye. Kidonk nou tout konplis. Paske kiyès ki konpoze opozisyon an jodi a, senatè, depite. Nou tout te sou pouvwa, ki tras nou kite kòm devlopman dirab, ki lwa nou te kite pou peyi a byen mache, pou ke gen de bagay yo pa rive anndan peyi a. Enben jodi a mezanmi nou pa ka bay yon sèl pati responsab sa k ap pase anndan peyi a. Se nou ki responsab, se nou ki pou pran responsabilite nou pou n chanje peyi a. Si chak prezidan ki te pase andan peyi a te met tèt ansanm avèk minis yo, delege depatmantal yo, komisè gouvèneman yo, senatè, depite, majistra, delege de vil, azèk, kazèk, pou yo te devlope peyi yo pat wè sou pouvwa a sèlman jodi a peyi a pa tap nan eta jan l ye jounen jodi a. Tap gen yon devlopman dirab ki fèt andan peyi a, se pa zam ki tap tonbe mesye. Moun ki ame mesye yo jodi a la, mwen m pap dakò pou nou di mesye yo bandi, ti mesye yo. Yo pa ka bandi. Pou m dakò ke nou ta di ke mesye Gran Ravin yo, yo se bandi. Mesye Jenèf yo, yo se bandi. Nèg Bèlè yo, bandi. Nèg 400 Mawozo yo, yo se bandi, fòk nou montre m ki kote yo menm y ap fabrike zam. M ap dakò yo bandi. M panse moun ki bandi a, se moun ki ame yo a. Si yo te ame yo avèk edikasyon, avèk fòmasyon, yo te mete yo nan inivèsite, m panse ke peyi a t ap yon lòt jan. Enben mezanmi, m pa kwè ke se phtk, se Jovenel sèlman ki pwoblèm peyi a, pwoblèm peyi a se nou li ye. Dyaspora konn voye zam andan peyi a wi. Depi sou batay tè Atiye nan Latibonit, m konnen nèg yo ap, la plipa dè dyaspora ap voye antre zam andan peyi a. Enben, nou tou konplis. Jounen jodi a, nou fè tout sa nou mande, nou fè tout esansyèl yo pou Prezidan Jovenel kite pouvwa a, l pa ale. Poukisa? E paske kè nou pa pwòp, nou pa serye, nou manke onèt. Paske nou pran tout chaj la nou lage sou dol selman nou di se li ki mete peyi dayiti nan eta li a non nap dim sou li peyi a vin pi grav e fom di byen kote gen peyi tout bon depi nan dezyem semen prezidan jovenel fin enstale nan pale nasyonal nan pouvwa li menm avek konsyans li ta sipoze demisyone poukisa m di sa. fok li wè ke li te nan manti avek pep la. Kisak mete prezidan jo kisak mete jovenel vin prezidan? Neg bannan nan. Jodia kote bannan nan? Apre 2 semen li vin prezidan bannan kraze. Pa gen jaden bannan anko. Depi la wi. Kote neg ap fe peyi tout bon vre. Li te dwe demisyone wi li menm. Li te dwe demisyone. Paske li se yon manteur. Kot kote jade bannann nan? Enben, jounen jodi a, nou tout koupab. Si nou koupab, nou fè tout sa ki esansyèl, mwen di pou nou voye Jovenel ale, li pa ka ale. Peyi lòk, Jovenel la pi rèd. Nou fè grèv, sendika, nèg chofè yo, grèv reyisi. N ap mete dè milye moun nan lari, Nou reusi li pa ale. Tout sa nou fè li chita lal pa ale. Nou man ann fon bagay m sonje ke te gon mesye nan la bib te rele zache Jezi tal lakay li li vin repanti se sa m vle pou chak politisyen pou nou repanti ann pa wè pouvwa an nou repanti zache li li mete sou tout kòb li te pran mal sou moun yo li mete sou li epi li renmèt moun yo. Jodi a òganizasyon Modefa vin anfas nou la a tout politisyen gouvèneman yo an nou chanje estrateji pou n wè si n ka sove peyi a si nou vle fè peyi vre an nou wè an nou pran konsyans e pou peyi a soti kote l ye a. M bay premyèman Konvèjans Demokratik la responsab. Si yo te bay Prezidan Jan Bètran Aristid chans li, paske depi nan eleksyon an, yo kenbe Jan Bètran Aristid, yo sène l, ki sa pou l fè? Anyen, yo kokobe li pa ka fè anyen jiskaske yo voye l ale. Mwen m pa t Lavalas men m te kanpe an kwa, m di non mezanmi, m rive yon degre m pa kapab ankò, m vin twò piti. Jean Bertrand Aristide pa rekonèt mwen non. Men m wè kisak tap vini aprè, enben jodi a men sak vin aprè, men men men men rezilta. Malgre sa te gen yon lòt chans pou peyi Dayiti te reyisi wi, si konvèjans la te rete ini. Jean Bertrand Aristide demis ale jodi a plow demate brrr. wap wè pat gen tèt ansanm vre yo tout vin kandida enben preval parèt preval bwè yo aprè preval li vin mennen prezidan mateli aprè mateli li vin mennen privè aprè privè li vin bay jovenel enben kounya la se nou tout konplis tout moun ki te konplete pou voye jan bètran aristid ale a nou tout nou konplis de eta peyi a ye la Enben jodi a ann pran konsyans. Paske tou depi Jovenel te vin nan eleksyon nou fè eleksyon an, nou di nou pap fè eleksyon avèk Mateli. Li fè eleksyon an, nou kraze eleksyon an. Nou vin fè l avèk Privè. Msye bon. Enben se pa premye fwa nan peyi etranje. Gade Trump ki sot prezidan la. Yo kite l fè katran an wi. Yo vin ba l kanè ki kote? Nan eleksyon. Sin te lache pye jovenel nou te travay mesye nou tal nan eleksyon nou tap genyen nou tap genyen wi nou mare pye ti nonm nan depi nan eleksyon jiska sete nou sot gon nou sot gen 4 ans la pa gen edikasyon pou ti moun nou yo tandiske pitit chak manm nan gouveneman phtk yo tout al lekol pitit chak manm nan opozisyon an tout al lekol yo tout al etranje Wè pèp la li menm pitit li paka al lekòl se nan kenbe kenbe kenbe kenbe kenbe se kòb la yo bay wi yo fè timoun yo sote klas m gwo avantaj mwen menm m ka pale la òganizasyon modepha pa gon pati politik ki ka akize l ki di ke modepha konn pran kòb nan men isit pati politik isit pati politik lòt bò pran kòb nan men kandida pou fè eleksyon pou li. Sa fè ke m gen dwa pou m pale jounen jodi a, pa gen yon pati politik ni nan gouvèneman an, ni nan opozisyon an. Mwen bay defi avèk yon manm opozisyon an leve men l anlè pou l akize Modefa e pou l akize pèsonaj sa a, Joseph Hérault, k ap pale la. M bay defi avèk yon manm nan gouvèneman an. pou akize òganizasyon Modepha e pou akize pèsonaj sa a. Pou n pa panse ke m gen yon enterè pèsonèl, m gen lajan nan menm nan sa m ap di a. M pa gen yon goud nan menm. Sèlman m wè peyi mwen menm. Pou n refè peyi a. Jodi a li posib pou n refè peyi Dayiti. Avèk konsyans. Opozisyon an, nou fè plizyè, nou fè plizyè deja. nan sa yo rele tranzisyon an, nou echwe. Enben jodi a, ann fè yon lòt tranzisyon. Jodi a, tout bagay, mesye yo ki gen zam nan men yo la a, n ap di bandi a, mesye, an nou di yo viktim pito, se yon viktim yo ye, se ame yo ame yo, avèk lajan ankò, yo, yo, yo viktim. Pil zam ki nan men yo a la, kounye a, nou pral fè masak sou yo? Nou pral fè masak sou 400 mawozo? Nou pral fè masak sou e sou nèg bèlè Nou pral fè masak sou nèg e e e e e jenèf yo Nou pral fè masak sou izo Nou pral fè masak jan e gran ravin Poukisa zam ki nan men yo a Yap kwaze de de bra yo konsa pou yo kite pou kite yon moun vin pran yo Se pa nan dyalòg nou antre Jodi a òganizasyon modef ap pwopoze yon dyalòg konsyans Pou n konsyantize nou, pou n wè se nou tout ki koupab. Jodi a, m tyen aske gouvèneman osito posib, sosyete sivil, MODEFA, opozisyon, gouvèneman pou nou reyini ansanm. Tèt de pon katye popilè nèg ki gen zam nan men yo, se nou pou regle zafè nou, nou pa ka al dèyè lòt nasyon vin kraze nou, vin kraze yo, yo gen manman yo gen papa tou, se yon viktim yo ye. Jodi a pwoblèm peyi a se yonn dwe padone lòt pou nou rezoud li, si nan pral rezoud li nan vyolans enben se tout moun, si lapolis koupab, gouvènman koupab, opozisyon koupab, lajistis koupab, boujwa koupab, e mesye yo koupab mesye gen zam nan men yo a yo koupab kounya kiyès ki pral pini lòt pèsòn moun kounya yonn pral fè masak sou lòt enben kounya se dyalòg pou li ye si yon nèg ou pa kwè dyalòg la enben se sa fè sou Janbètran Aristid peyi a vini ye a o m pap chita di a Janbètran Aristid m pap sèsi m pap sèlòbò epi yo voye Janbètran Aristid ale enben men sa k pase andan peyi a la. Ebyen, jounen jodi a, mè frè e sè, m panse ke men solisyon peyi a. Se dyalòg sa m mande pou nou met tèt ansanm, pou n jwenn solisyon dan peyi a. An n bay jèn entèlektyèl yo plas yo andan peyi a, ki pa fè pati pyès pati politik, pou y al nan KEP, pou yo òganize eleksyon pou pèp la. Opozisyon, pati politk fon ti chita, ann bay jenès la plas yo kounye a, ti rès ki rete yo pou yo pa al chili pou yo pa al brezil, ann mete yo. Jèn avoka yo, ti jèn komisè, jèn ki la yo, annou mete yo, ann mete yo komisè, annou mete yo delege depatmantal. Gade yon, mesye an nou an nou klè, gade yon moun opozisyon an chwazi ki pral prezidan tranzisyon. Pèp la pa gen enterè ladan l. Daprè ti videyo m wè k t ap sikile. Si w vle chita ou mèt chita wi. Manm opozisyon an ap pale, ap rele sou tèt moun ki pral prezidan peyi a. Matinèt nan men ni. pou l resite, mesye sa dwòl wi sa, pou l resite diskou. Kounya la, èske se pa sou lòd opozisyon pral ye? Èske pèp la ap jwenn? Enben jodi a m panse ke se chita pou n chita ansanm pou pou pou ke Jovenel Moïse wè ke li pap dirije anyen andan peyi a, osito posib pou n pou n fè sa la, osito posib rapid. pwopozisyon li menm li pran konsyans li di se vre se vre paske gade yon bagay fin pran nan tranzisyon sa la aprè 1 an eleksyon aprè 2 zan yo fin fè e tranzisyon an peyi a se nan menm nan menm la boulòk la pral ye ankò paske se menm pepèp lan fòk gen konsyans paske nou ou pa ka lidè Ou vle dirije yon pèp epi pou djakout ou balanse pou kont on pati moun nan katye popilè yo ki gen zam nan men yo epi pou apiye yon lòt pati yon lòt pati nan katye popilè yo pou avèk yo ki gen zam ilegal nan men yo tou. Ou pa ka lidè e ou pa diy tou pou dirije peyi a. Kounye a, lè ou vin pran pouvwa a, Pou moun pou katye popilè ou ye a la a ki gen zam nan menm nan li pral fè masak nan lòt katye popilè ou menm ke ou pa apiye a? M pa ka pral lidè, m pa ka lidè epi pou m apiye yon pati nan pèp la epi gen yon pati ke m pa apiye. Lè nou di ok, lè nou di se Jovenel ki. e k ap finansye Jenèf e lòt pati yo ki kanpe anfas Jenèf yo, kiyès ki finansye yo? Alò, zam ki nan men yo a, se yon lamann ki sot nan syèl la ki kenbe nan men yo? Men mesye, fòk nou klè. Enben, se sa k fè tout sakrifis nou fè pou Jovenel ale, li pa ka ale a wi. Se paske konsyans nou li pa klè. Jodi a, ann fè yon lòt chanjman pou n gen yon gouvèneman ki pral mete peyi a stab, ki pou soti nan zantray pèp la, ki pa fè pati pyès pati politik, ki pa soti, ki pa, ki pa yon chwa de opozisyon, ki pa yon chwa de gouvèneman. ki se yon chwa nou wè ki soti nan zantray pèp la, yon jou ki pa janm kontribye nan pati politik, nan fè eleksyon pati politik, epi pou vin òganize eleksyon onèt. Pou kiyès eleksyon an? N ap fè eleksyon pou pèp la. Senatè a pou kiyès? Pou ki moun li pral? Kiyès li pral reprezante? Li pral reprezante. pèp la. Depite a, majistra a, kiyès yo pral reprezante? Yo pral reprezante pèp la. Enben kounye a, pou chak pati politik bay yon reprezantan nan KEP. Pou kiyès yo pral travay? Yo pral travay pou pati politik la. Enben, jodi a, jèn yo, an n ba yo chans yo ki nan katye popilè yo. An n mete yo nan KEP. Pa konn si n ap konprann pwopozisyon an non. An n mete yo nan KEP. An n mete yo komisè de gouvèneman. Ann mete yo juge de paix. Yo entèlektyèl yo ye yo yo yo kapab. Nou menm nou two ansyen depi sou Preval nou la nap dirije nou wè peyi a vin pi mal de jou an jou lap vin pi mal. Nou dya fon kanpe bay jèn entèlektyèl peyi a, jèn moun ki pa soti nan pyès pati politik vin nan opozisyon an. Òganizasyon Modepha ap tann jodi a. M panse ke m pa di pou nou asepte pwopozisyon m bay la non, men pwopozisyon an li klè. Mo defa ap la sou tab la pou n pran moso konsyans, lòt òganizasyon ap la, dwa de lòm ap la, gouvèneman ap la, opozisyon ap la pou n planifye pou youn padone lòt. Gouvènman an ap padone opozisyon. Opoziyon ap padone gouvèneman, nap padone jistis la, nap padone ti mesye gen zam nan men yo a, epi poun fò yon dezameman avèk tout onètete nou, san bri san kont, epi poun kreye aktivite, gon pakèt grenn nèg ki konn zam yo poun kreye lame Pou n mete yo nan lame. Gad m regrèt gen nèg mwen regrèt yo wi la w ap pran Anèl Jozèf ki fè 5 an nan prizon li evade sou 5 an m kwè an 2011 li misye te nan prizon pami yon seri nèg ki gen gwo zam nan penitansye yon ti bout kouto ou ye li li evade nan prizon an. Ok kidonk yon nèg konsa ki enpòtan konsa nou ta sipoze prann nou ankadrel se pa chak nèg ki pa bon andan peyi a epi nou fè yon jan pou nou tiye yo pou nou pou nou detwi lavi yo ann eseye pran moun ki bon yo annou ankadre yo olye nou vin fè yo chimè se nou k fè yo chimè se otorite moun ki gen kòb pa lidè politik ki rann ti mesye yo chimè jounen jounen jodi a ann pran konsyans nan se nou tout koupab nou Tout konplis yonn ap sipòte lòt. Map tann kòmantè nou. Map tann rezilta a. Map tann nou pou n kòmanse pwosesis negosyasyon pou n pran konsyans lan osito posib nan yon delè ki trè brèf pou n gen yon gouvèneman ki serye, ki onèt, ki pa soti ni nan opozisyon, ni nan gouvèneman, ni nan jistis, ni nan dwa de lòm, ni nan avoka, men ki soti pito nan zantray pèp la. M ap tann nou. Se pou la premyè fwa òganizasyon Modrefa fè yon ti pale nan dosye politik anndan peyi a. Mwen oblije pale fok mwen pale ok m panse ke m pale anpil mwen rete la map tann komantè popilasyon an map tann komantè jounalis yo map tann kisa nap di map tann opozisyon an map tann ann retire tout espri fanatik yo nan tèt nou ann wè ayiti dabò An nou tout pran konsyans ke se nou k mete Ayiti kote l ye a, se pa ni Lavalas, se pa ni AAA, se pa ni phtk, se pa ni Mokrena, ni se pa ni mwen menm, se pa nou menm, se nou ki mete peyi a kote l ye a, enben an nou pran konsyans pou n rezoud, an nou pran konsyans pou n rezoud pwoblèm Ayiti. Tchaw tchaw, yon lòt fwa.